Break time show.
Se toujou avèk menm plezi an nou antre lakay ou pou nou kapab pote pou ou. Emisyon sa ki batize Break Time Show ki anime pa zanmi w Renald Charles aka Mister Chilling. Ebyen nou pral genyen pou n fè yon ti pale avèk yon atis Gonayivyen. Yon atis ki vreman fè pale de li. Yon atis ki pase de prezantasyon. Yon atis selman li menm gen 1 milyon view san featuring li gen 1 milyon view sou youtube yon atis ki trè angaje atravè teks li yo. Ebyen san tade m pral pèmèt nou viv yon mizik ke atis lan li genyen vreman fè anpil siksè. Ebyen m vle pale nou de atis sa ki repon o non de Zo Manno. Madam, medmwazèl e mesye.

Pratikman se avèk atis sa ke nou pral gen pou nou kapab fè yon ti koze nan Break Time Show madam mesye. Donk nou pral an kèlke sòt. Antre an kontak avèk Artist Zomando nou pral konnen plis de Artist la. Zomando sa kap fèt? Bonswa Mistè Tuling, bonswa tout fan emisyon sa a. M panse se plèzi pou tout moun la nan moman an pou n pale enpe de Artist lan epi de karyè Artist lan tou. Donk m anfòm gras a Dye, kòman sa ye pou Mistè Tuling? Monchè nèg anfòm, nap kenbe. Rapidman anpil moun tande pale de Zomano e. Kiyès ki Zo Manno? Ki vre non Zo Manno an di an jeneral? Pale nou enpe de Zo Manno. Zo Manno,
Rekonèt ti nonm sa ki se Zo Manno, men vrè nonm li se François Emmanuel Santi Grand Devine, patikilyèman Duplo. Mwen panse ke tout moun konnen se Gonayiv m ap evolye aktyèlman. Zo Manno fini avèk ekip Lasele. ki nan jiridik, syans jiridik, nou pran pwoje, sitou nan moman yo la. Donk nou nan metye manwèl, nap bouje, nou nan fòm nan mizik lan, nan tan se li k priyorite pou nou, se sa k fè nou plis fokis. Donk nou mande w si yon jèn talan.

Yo men sak gen rapò avèk premye antre nan studio m yo premye premye fwa m pral konn studio premye fwa m pral bay le group m pap ka sonje mizik sa a non men m konnen premyè mizik solo m se lè jou m nan ki rekòd nan abre nan ok e lè jou m nan abre nan gonav.

Bagay ke mwen menm m wè, ke m viv, so m sèlman bezwen melodi, men pawòl yo pa pral difisil pou mwen. Lè Joum nan se yon mizik ki ekri nan jodi, m al mete vwa nan demen. Donk Lè Joum nan se atravè sitiyasyon lòt antouraj mwen ke m viv, epi yon ti kal nan reyalite pa m, epi m mete yo ansanm, kole yo, epi ki bay sa, Lè Joum nan se mwen ki ekri l. Mwen fè tout aranjman, se mwen fè tout bagay mwen e depi lontan, depi m tou piti m ap ekri jiska nou jou. Sa vle di tout mizik mwen se mwen menm ki fè tout aranjman ladann, se mwen menm ki jere tout bagay ou konprann.
Ok e lè jou m nan fè anpil siksè ou vrèman satisfè jiska mentnan se yon mizik ki trè ekoute ou toujou ou vrèman satisfè de tèks lan, de mizik lan an jeneral? Anpil.
M satisfè anpil anpil de li menm e fò m di w mwen menm avan ke yon mizik sòti fò m pran pa ladann fò m gentan enjoy li dabò fò m santi ke m rejwenn mwen nan mizik lan nan kout plim pa m nan sa k sòti nan mwen menm nan fò ke mwen menm santi m rejwenn mwen ankò ladan l avan ke ta pran lari donk se sa k fè m pa janm regrèt m pa janm santi ke yon mizik m fè m regrèt paske m te fè l, paske l pa t bon, paske m pa t sipoze di tèl pawòl, ou konprann? M toujou ap enjoy li, m toujou fyè jiska prezan de. Breaktime show!
Ok, e kounye a la, aprè lè jou m nan, mwen t ap swiv ke ou te gen yon lòt mizik ki se Pitye. kew te anonse Koman sa ye pou pitye. Bon aprè lè joum nan se pa pitye non paske aprè lè joum nan m kwè m genyen anviwon 3 mizik aprè lè joum nan m te vin sòti yon mizik ki titre konbyen fwa e aprè sa m vin sòti yon lòt mizik bon mizik sa se yon mizik okazyonèl se konsyans nowèl se nan moman desanm bagay sa yo plis pase aprè aprè aprè lè joum nan m di w m te sòti konbyen fwa aprè konbyen fwa se. de konsyans Noël ok aprè konsyans Noël m te vin sòti mizik manman m nan avèk 2 frè m yo aprè sa m te vin anonse yon lòt mizik ki se swit lè jou m nan men m te m te m te konte lagel avèk tout video malerezman sa poko fèt men sa toujou an kou pwiske m bay ti reta sa m di m poko ap lage mizik ki se swit lè jou m nan banm banm annatandan banm lage mizik piti a pito. Paske sa map tann nan poko ka fin fèt, banm lage mizik piti a annatandan pou ke pou m pa fè fanatik yo tann twòp. Donk se mizik piti a m vin konsidere ki lage an senkyèm si m pa twonpe m. Ok.
Ou di mwen. Sa se dènye mizik. Ou di mwen wap fè swit e lè joum nan, sa la vle di ke e kòmsi se yon feyton mizik lè joum nan prale la? Wi exactement m panse e pliske w di feyton li ta sipoze gen 3 epizod ladann paske aprè swit lè joum nan m panse gon lot mizik ki pral konkli avek tout bagay ki pral konkli lè joum nan avek swit lè joum nan plis dènye mizik lan ki pral konkli tout bagay epi poun Vanse son lot fom son lot angle. Ok e banm poze yon kesyon ki gen rapò avèk teknoloji jounen jodi anpil atis ayisyen e anrejistre mizik yo nan dwa dotè e kisa ou fè pou sa ou anrejistre nan dwa dotè si yon moun ta mete mizik ou sou YouTube kòmsi ou gen dwa sou mizik ou. Wi vwala paske pou yon gran atis li pa sèlman nan fè bèl mizik.

konnen egzateman ki lè nap sòti mizik swit lè joum nan men dènye pwojè kem gen la ki se piti a paske piti a m sot la m te lage mizik lan nan 20 janvye ki sot pase a epi m fè tizè video a tou nan mwa la m panse aprè aprè kont kowonaviris lan ta fini tout moun ta fin ok ladann donk bagay sa.

M pral ka genyen aksè pou peyi fè kolaborasyon yo avèk atis nan kapital la paske staf ki travay avèk mwen an estime ke m fè twòp featuring, m te fè twòp featuring se sa ke yo te di. M te fè yon kanpe pou ke m te travay pwojè solo m yo dabò aprè sa pou yo di m men ki lè m ap ka fè kolaborasyon ki lè. Ok, m konnen w gen yon staf k ap jere w e.

Ki pwen pou yo depanse tou ki sa fè yo satisfè menn a san pou san, satisfè jiska prezan. Ok.
E byen ke nou nan yon moman ki ekstrèmman difisil, e covid 19 lan ki vrèman ap frape tout mond lan, e yon mo spesyal pou tout ayisyen ki ap viv tribò pa bò nan mond lan, poukwa pa pou tout moun, an di pou tout peyi e pou tout nasyon ki frape pa pandemi sa, yon mo spesyal. Zo Manno. Bon, mou pa m se rete pridan. Menm lè m konnen se yon pwofesi, pwofesi a si l ouvè vre w l ap rive kanmenm. An fè ridikil, an n eseye tande sa otorite yo ap ba n kòm konsèy paske evite miyò pase mande padon. Mwen menm fò m di w lafwa m nan Bondye m pa pè ke m ka ak maladi a, men pankont, Meviti te toutan mande pou lavi menm ke Meviti te fon seri de bagay ke yo pa otorize moun fè oubyen yo ta konseye moun pa fè, Meviti te toutan yo. Konsèy mwen se, jan yo konn abitye di la se lakay nou, e sòti lè nou gen pou nou sòti, kòm se pa sòti san bezwen, e lave men nou detanzantan, a chak fwa ke nou sot manyen yon bagay, oubyen avan nou manyen yon bagay, avan nou manje. Toujou lave men nou epi evite rete nan pozisyon pou kèlkonk kote piske nou nan pwofesyon. Gen yon ti kras bagay ki rete pou nou fè rive pou aparisyon an ki gen pou fèt la pou l fèt, anpalan de Jezi Kris piske sa se fwa m, sa se kwayans pa m. M konnen sa se pwofesi ki ye, men m di w non, l ap rive kanmenm. Pandan l ap gen pou l rive a, pandan n ap pwoteje tèt nou, men eseye gade nan ki dimansyon, eseye gade nan.

Mwen reponn tou vit paske mwen konnen tou menm. Bon bagay ou pran yo se yon plezi m panse se pap dènye fwa. Anfòm maximum respect brother anfòm. Alright nou te genyen avèk nou atis Zumano panse ke fanatik break time show yo yo deja tande mizik atis lan ki se lè jou m nan e tandot mizik ke atis la li deja genyen m te kontan avèk nou m espere rejwenn nou yon lòt fwa ankò pou yon lòt sòti emisyon sa break time show.